Ou rive kote ou pral ye. Ou kwe sa w di a? Ki le w pre pou m mennen w kounya a manbo a. M gen yon manbo.
Kounya baz.
Kounya. E, manbo a ta mache. A, met moun la.
Met moun la. Depi w ka mennen met moun la. Sèm avan. M ba w moun moun baz. An ale.
M ap mennen w ka manbo a. Paske mwen la, nenpòt sa w bezwen. Sèlman.

Ebyen ou konnen m pa ka travay pou ou, se lwa pou m rele.
Ebyen, n ap rele lwa. Non, fè travay la paske m bezwen rezilta, m cho. W ap jwenn, ou pa bezwen enkyete w pitit mwen. Isit la, la depi yon moun vin ou pa jwenn rezilta. Bon isi a, paske bon isi a rele rezilta. Li pa gen lòt non ke rezilta gason. Se bon bagay nou sèvi bon isi a. Ok, m anò.

Mwen di Danbala sa m pa wè yo M sèvi Ginen m pa konnen yo Bondye va ede mwen Bondye beni nou Amen Alò jodi a nou reyini nan legliz la la a se jis pou nou fè yon replanifikasyon sou 40 jou revèy nou genyen pou nou fè nan legliz la la. Sa se objektif nou sa epi nou gon lòt sijè men nou kite l kòm sipriz aprè nou fin fè planifikasyon sa epi pou nou ka antre ladan l.
Avan n ale pi lwen paske se yon gwo kesyon
kisa
labib di de yon moun k ap mache twonpe moun nan lari a kòm nou konnen se tèm kwazad nou pou ane sa.
Wi se yon trè bèl kesyon. E ki sa Labib di sou sa? Nou ta eseye li Matye 26 avèk ou, kote li di konsa, Ki frap pa lepe, perira pa lepe. Sa vle di pa gen anyen yon moun ap fè sou tè sa ou pap peye l sou tè sa. Men moun sa gen yon sèl chans tou. Se konvèti kite sa l t ap fè a. Paske nan Apokalips 2 vèsè 5 li di konsa, Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sètadi, depi moun nan kite sa, Bondye prè pou l padone l.
Amen.
E, bon, m panse nou pa gen twò gran bagay n ap di sou tèm nan. M pan, e.

Bon tout sa nou fè gason fòk nou gen limyè paske nou menm nou gen plis je pase w gason men sa di tout sa w vin fè la a nan. Gason mwen son fanm nwa wi gason. Wi manman, ou fanm nwa menm. Mwen son fanm nwa ki pran lajan w. Epi li lache pye l li pa janm li pa janm pran apèl ou. M wap mache dèyè l anpil wi gason m. Egzat manman.
Kisa pou n fè avè l gason m? Ha manman, mwen m touye plat. Kisa gason m? Touyel plat.
Posia nou pa manje moun non gason m. Oh manman Bon e pou sa m vini. Posia nou pa manje moun gason m posia nou pa manje moun. Men koman w ka ede m manman.
M ka ede w nan yon lot travay gason m. Anba n al fè lot travay la epi di m li manman. Ebyen men sa.
Wap rive lakay ou avèl. Avan w domi. Wap limen balèn sa, wap lage 3 gout devan pòt kay ou, wap lage 3 gout nan tèt nan chak tèt kabann ou. Wi manman. Epi aprè wap vin banm nouvèl. Ok manman. Epi si w pa vin peye isit la gason m, bagay la ap mal pou ou wi gason. Non manman. Paske mwen menm se lèm fin fè travay mwen, mwen m peye, men wap lage yon ti kòb atè, wap lage 7 goud 777 je kreve atè. Wi manman, men li.
Mezanmi Anjou mezanmi cheri Nou ta reyini nan baz Ki ret lòt jou Mwen regrèt ou pat la pitit M kase tèt ou vagabon pitit mwen Lòt jou pitit Mawozo a ou benyen m li wè m nan bal la Lap pran pòz li Lap vin pran ti pòz li Lap fè ti kòl konsa Ou konnen mwen lèm al nan bal kòman m ale

Ou ka nan Badji a sèlman pou m chita la. Fòm al regle afè kay mwen la tou wi. Fòm kite Badji a. Lè yon lòt moun vini, aprè a gen travay.
Bon, e, nou, nou, sipriz la se dezyèm sijè nou genyen an. Se frè Kenson ki te pale avè mwen jodi a, l ap prezante nou e mennaj li, pou l marye. Wi sa vle di e frè kenson e jodia la mayèt la se nan men w li ye pou prezante avèk komite legliz la e mennaj ou epi pou tout bagay ka fèt. Legliz Bondye beni nou.
Amen. Jodia m santi m kontan anpil. M te kite sa, m te vle ba nou sipriz lan paske m fè plis ke 5 an la nan Chili nan selibatè. M resi soti nan selibatè a e talè la m pral prezante nou mennaj mwen, m pral rele l la ki se Angelina. M pral rele l epi pou nou ka planifye tout bagay.

Men ekskize wi, men m panse kòm si yon moun ou tap vin prezante, m panse l tap vin ansanm avèk ou kòm se mennaj ou ye. Li t gentan mennaj ou pa vre? M panse l tap vini kòm si pou l prezante l pèsonèlman ansanm avèk nou pou nou wè vizaj lan. Non, yon lòt jou map fè sa map prezante nou vizaj la men. Wi, li gen yon ti anpechman jodi a l pap ka la. Li pap ka la.
Temwen de Feyton nan telefòn li ap sone la. Alo? Aw mwen cheri ou anfòm? Wi bonswa kòman ou ye? Konnen mwen la m anfòm wi. Se jan m te di w la m te pale ansanm avè w deja, m te di w m ap nan komite legliz la jodia, m pral prezante w pastè a pou m ka pale ansanm avèk pastè a.

Li pa moun legliz.
Lizab bèl doub non. Ti nan je li bal te tonbe. Pastè m poko janm sezi konsa non. Fè konn ti kenson li voyem de do sa deja. M te di w gen revelasyon yo se satan ki bay yo. E m te di w gen yon bann medam deyò e sa sèlman yap fè manke twonpe moun ede ti frè m. M swete w rekonfòte. E priye Bondye pou moun sa pou l chanje. E medam sa yo kap mache twonpe moun deyò a m te di nou lè nou legliz fò nou pridan avè yo.